Pwoblèm nou genyen, nou pa renmen, nou renmen pran kontèks, nou kouri ak kontèks la san nou pa konprann ni kontent li. Pou Maduro, yo kòmanse pran e nan mwa avril. Daprè tout enfòmasyon nou genyen la, m gen tout dokiman ke ki deja pibliye, piblik, se sa k fè m vin pale de li la, yo chèche, Moun ki pi vilnerab pami sekirite Maduro. Yo kontakte yon premye pilòt li, pilòt la pa dakò. Yo kontakte madanm youn nan pi gwo pot responsab e konfye Maduro li pa dakò. E kounya la, yo chache anplwaye ki fristre. Se sa k fè, nan militè, Si ke w pa ka dirije solda w, ou gen yon bagay ki yo rele konfidans. Si w pa gen konfidans, ou pèdi konfidans de solda w, te mèt te pi gwo ofisye ke y ap mete w deyò. Y ap mete w deyò. Sa vle di, kounye a la, lè Yo vin chache Maduro. Sekite Maduro nan mwa Septanb, dapre rapò a. Yo gentan jwenn 3 moun ki nan sekite Maduro. Gen 2 nan yo, youn nan yo pitit li gen kansè. Ok, banm fin pale w de, yon moun raple m la, li di m tap pale de politisyen Ayiti a. Banm fin di sa anvan m pale sa. Politisyen Ayisyen an rele m li di m pou nou travay sou Ayiti. M di l pa gen pwoblèm, an nou avanse, banm ki plan nou. 2 minit poko pase, m fin pale avè misye yon moun entwodui m avè l, misye gen nan voye pwè foto menm 1000 timoun kap manje nan fatra banm. Ki di m li bezwen lajan, se pou l bay, pou bay timoun, li bezwen chach, pou m chache yon ong pou li. M tou bloke l. M tou bloke l. Yon gwo politisyen ayisyen, m pa pral nome non l la, men yon gwo politisyen ayisyen. Ok? Kounye a la, pou mwa septanm, yo jwenn yon, yon nan sekirite Maduro yo ki gen timoun, yon pitit li ki malad. E. Pitit li malad, i pa ka jwenn swen medikal an Venezyela. Li asèpte avè yon moun ki Miami rele l, di l li ka fè pitit li kite Venezyela. Ke pitit li kite Venezyela 2 desanm ki sot pase la, sou pretèks l ap al vin, l ap al nan, l ap al pran medikaman Kolonbi, l ap al nan trètman Kolonbi, de Kolonbi yo rantre l Miami. Gen yon dezyèm chèf, li menm nan, yo fè madanm ni, yo ofri l 10 milyon dola. Misye mande prèv, fò madanm ni avèk 2 pitit li kite Etazini. Ok? Fò madanm ni kite kite ansanm ansanm avèk i vle pou madanm ni kite kite menm menm lè ansanm avèk tèlman a ok fò madanm ni ta kite Epi pou kòb la depoze. Yo depoze kòb la nan yon bank Miami pou li. Madanm ni ak pitit li kite. Yo te sispèk ke madanm ak pitit li ankò janbe fwontyè a. 2 desanm, moun ki te malad la li menm li kite pa avyon. E Apre sa, dezyèm semèn desanm, madanm sekirite kò sekirite sa a, li yo janbe fontyè a Kolonbi, 2 Kolonbi yo pran yo epi yo yo voye yo Miami, lajan depoze. Nan chè nan bay li. Konya la gen yonn ki rele Ayann, se yonn nan moun pou pou pou wèl fè ti rechèch sou li, sa ke yo pibliye nonl lan, se li menm ki te chèf sekirite a. Towo sa, tande byen wi sa mpa di nou la. An 1999, 2000, lè yo te bay Chavez kou deta. Kou deta pou 48 èd tan an, Misye te te yon jèn ofisye ki te pami moun ki te bay koudeta yo. Tande byen wi. Lè konya la misye vini, yo Chavez padone tout moun ki te bay koudeta yo, misye soti nan Fonteria, Nan zòn fontyè, msye al pran fòmasyon li vin travay kòm gad kòm jen gen 59 an, msye vin travay nan reskonsab e lojistik nan sekirite prezidan. Msye devlope yon relasyon avèk Chavez, msye li menm li panse Chavez genlè vin konvèti msye, msye pa kwè Maduro. ap egzekite rèv Chavez yo jan l te dwe fè l la, misye se misye ki konvenk tout moun epi misye fè aranjman, se pou la premyè fwa wi, misye anchaje sekirite prezidan. Maduro gen 17 kay ke li dòmi chak jou l dòmi yon kote. Chak jou l dòmi yon kote. Jou swa sa a.

Anti-misil e anti-aeryèn pou Venezuela, se misye ki vin avè l, ki ploge l. Sa vle di, kote l ploge l la, se yon radius de 5 kilomèt kare, tout materyèl ki nan zòn sa a, yo pap ka fonksyone, paske yo, yo, li djenm, paske li mete l nan sistèm nan. Ebyen misye, towo sa vwayaje ak Maduro. Lè kounya la. Pou Maduro, gade yo pral mete misye nan pwoteksyon, pwoteksyon ou pap janm tande pale de li ankò. Misye li menm li gen 50 milyon dola. Lè misye rele kounye a la, misye di yo gen sèlman 15 minit paske chif wotasyon, chif wotasyon fèt chak 4 è tan pou Maduro. Yo gen 15 minit, se men Delta Force, Yo te gentan enfiltre, nan 12 minit yo antre, lè misye antre, lè Maduro leve, Maduro wè gad sekirite l la ayann kanpe avèk sòlda ameriken, Maduro panse se te yon egzèsis, paske yo fè jan de egzèsis sa yo Se lè ke se anglè yo pale ak nèg la pale ak Maduro, Maduro se sa nou rele yon gringo nan langaj li, e Maduro asepte pou ke li ale san on peta pa tire paske tout nèg ki te sipòte. ki ta sipoze ap bay Maduro sekirite yo, yo mete pi fò nan mesye sa yo voye denonse lè yo di yo pa gen pwoblèm El Pontivac yo rèk bwè ti afò ou, epi men kòman yo vini yo jwenn Maduro, yo bay Maduro. Vakabon sa a, li menm se nan menm avyon. Y antre ak Maduro e se premye temwen, trè byento se sak fè ou wè se non l ki deyò. Se premye temwen ki genyen kontre Maduro. Ok? Sa vle di la kounya la ann ale nan legalite. Nan legalite dè fè, èske kounya la Etazini gen jirisdiksyon sou Maduro? Anpil nan nou pap renmen sa m pral di a, anpil nan nou pa pral gen opinyon nou, depi deja moun ki arete w la, depi yo deja arete w, moun ki vle mennen w devan jijman, mennen w devan Pilat la, li gen jiridiksyon sou ou. Lemonn antye te mèt te plenyen, sote ponpe, kounye a la pa enkyete w, tande sa m pral di a wi, presyon global. Etazini ka pa gen ken chwa, se chita avè Maduro, Maduro pran kèk ti nan prizon, e retounen Maduro lakay li. Tande sa m di w la wi? Anba presyon global. E konsa tou, Konsa tou, Etazini ka di m gen evidans, m gen temwen, mèt ke Etazini pa pral janm pibliye temwen sa yo, Etazini pa pral janm di w men ki, menm evidans yo gen yo pa p janm pibliye yo pou ou, a lèt de sa n ap kenbe, n ap kenbe Maduro la paske nou gen ase sifizaman evidans. Kounya la! Tande byen kote nou pral pale la wi. Anbann moun ap pande pale de la sa nou rele doktrin de Monro. Paswe, paske anpann nan nou m pale de sa deja. E anpil nan nou pa konprann le fè.

Avèk prezans Ewopeyen dan Lamerik, 2 desanm 1823, msye deklare ke Lamerik, msye se te James Monroe, Prezidan James Monroe. Misye kreye lale lan kongrè e setyèm kongrè Etazini, li di kongrè pou nou pou nou anpeche Eopeyo yo tounen vini pou devni yon challenge pou nou, fò ke nou pase yon lwa.

Doctrine de Monroe avèk kouvèti de Etazini ki yon super power ki poko konnen fòs li. Paske Etazini jiska 1823, Etazini te toujou gen ti, ti, Etazini potko konnen si li menm si se yon super power. Paske li fenk elimine, voye Angletè ale, li fenk goumen kote la Frans, li goumen kote Lèspay, kounye a la li menm li pè. Etazini te toujou nan eta de krent pou ke de sabotè pou ke lès e Langletè pat retounen vin okipe yo. Nou konnen se 3 sèl peyi ki aboli esklav ozeta e nan nan nan Amerik. Ou konnen Ayiti 1804, Ayiti aboli esklavaj, ou vin jwenn Chili an 1823, menm ane. ke mesye Monroe te prezidan, li vini, li, yo aboli esklav, e, e, ofisyèlman, dezan plita, nou gen El Salvador, ki aboli esklavaj. Sa vle di, dan Lamerik, Se 3 sèl peyi sa yo ki abole sa pandan se tan lesklavaj te toujou yon bagay ki te legal ozetazini. Sa ve di konya la, fò nou konpwann konsèp e kontèks e kontni yo. Pou ki rezon? Gen yon bann bagay ou wè ka fèt se repetisyon yo ye. Se repetisyon, tout sa ki fèt nan mond lan deja, li toujou repetisyon. Pa gen anyen ki vini ki janm yon bagay de nouvo. Ki korelasyon nou ka fè ansanm avèk voye Aristide ale e kidnaping de, arestasyon de Maduro? Trè similè. Si w ale nan Honduras, 2006, Similarite Nan sekirite gen yon bagay, sonje m toujou konn di sa, pa gen moun ki gen sekirite. M toujou di sa, pa gen moun ki gen sekirite, si ke yo menm. Sou pa yon se, mèt kon son ekspè de sekirite, Si w gen gwoup ou ou fòme avè l, ou ka bay tèt ou sekirite. Pa gen yon moun ki gen sekirite nan mond lan. Pou yon moun ki se yon ekspè nan sekirite. Sa vle di jodi a la, Etazini non sèlman ale an deyò de la lwa. Men nou gade 91, nou gade Nouyega. ki te, se te jwè ameriken, zanmi Jòj Bouch, Jòj Bouch deside arete l. E Sadam Hussein, ki te zanmi, bon zanmi, avèk gouvèlman ameriken, Dano Rumsfel, Dick Cheney, se yo ki pandye l. E Gualdo de Filipin, legliz katolik livre l, bay fòs ameriken pou yo touye l. Epi nou vin jwenn le mesye Maduro. Sa vle di la, jodi a la, si w ap plenyen, moun ki plenyen, plenyen pa rezoud pwoblèm. Plenyen di sa se abi, se paske m piti. Si w te konnen w piti anvan w ouvè djòl ou nan koze moun, gade pozisyon w anvan pou w gade konsekans lan. Pa vini pou al pou al voye dwèt ou nan mounda Golyat, kon Golyat mete pye nan mouda w, Epi pou vin frape lestomak ou pou di ke wi se paske m piti, ayisyen tou bon, se paske m malere. Si w te konnen w malere, gen konvèsasyon ki pa pou ou. Lè w piti, gen konvèsasyon ki pa pou ou. Ok? Sa vle di la kounye a la, genyen De bagay nou pa konprann nan politik. M aprèl fini paske m gen yon rankont m prale ladan l la, fò m fini. M a kontinye avè nou lè m gentan petèt Washington. Etazini twouve l nan yon mond, Etazini twouve l nan yon mond ki vrèman difisil. E m di sa tout moun. Ki antre ozetazini apre 2005 ou antre nan etazini ki pòv la. M pa bezwen konnen ki resa w reyisi ou antre nan etazini ki pi di a apre 2005. 2005, 2006 ou antre nan povrete a. Etazini gen yon dèt 38.7 trilyon dola. Ok? 38.7 trilyon dola. Tande sa m di nou la. Etazini ap peye enterè 1.2 trilyon dola pa mwa. Dola ameriken an soti nimewo 1 nan mond lan malgre se li ki pi jiska mete nimewo 1 nan itilizasyon men nan sa nou rele Jan de lajan ki te premye nimewo 1, li tonbe nimewo 9 nan mond lan la. Li tonbe nimewo 9 e ap goumen pou l ale pi ba toujou. Genyen plis ke 60 peyi ki deside pa fè biznis an dola ankò. Etazini se yon gwo jeyan ki an feblès men ki toujou gen fòs. Genyen de desizyon Etazini gen pou fè, se desizyon de siviv. Li pa menm jan avè w ki grangou k al vòlè yon baton mayi, avè yon moun ki gen yon gwoup, yon gwoup ki byen òganize ki pran yon bèf. Se de bagay diferan. Lachin Malgre Etazini nan kriz ekonomik, nan gè ekonomik avè Lachin, Lachin reskonsab pou 30 pousan de move dèt Etazini. E pa se, e pa dèt non, gen dèt, gen move dèt. Dèt Etazini ki sou sa nou rele la surete de bòn. Sa vle di garanti leta, sa leta vann pou l di moun m ka peye w la, Lachin achte 30 pousan nan sa. Sa vle di la Chine kounye a la vin genyen yon otorite finansyè sou Etazini. Ok? Kote Etazini, la Chine ka devalorize Etazini lajan lè ki fèl pèdi. E Etazini, la Chine gon lòt 10 pou 100 de dèt pwòp Etazini, la Chine, le Japon, Se 2 peyi sa yo ki genyen plis dèt. E kòman ke Japon fè gen plis dèt sa, Etazini ki fè gen plis dèt sa pou Japon? Japon pwodui materyèl, machin, so nivo yo vann Etazini, yo depoze kòb la nan bank Etazini, Etazini ba yo dola ke yo pa ka pran lajan sa. Lajan sa kounye a rete nan kontwòl Etazini, yo menm nan yo jwenn lajan sa pou yo ka fè ekspò, pou yo ka fè pewòl, lajan sa vin rete. vin moute enterè a lèd de sa kounye a la etazini pa ka bay lajan li bay bon li dwe e se kounye a la lè w pran tout dèt sa yo se sa ki mete etazini vini kounye a la venezyela etazini ap piye venezyela depi 1953 sa vle di la a lèd de sa kounye a la etazini pèdi kontwòl Venezuela de 99 a nos jours. Etazini remete sanksyon sou Venezuela jis pou l kraze ekonomi an, jis pou l pran kontwòl li. Le mond antye, si gen yon bagay ou pa konprann nan le mond antye, le mond antye se sa nou rele kontwòl e. Kontwòl. Gon moun ki di yon bagay la, Marcelin Luciné. Le droit international est mort. Dwa entènasyonal pat janm egziste. Dwa entènasyonal te toujou yon fasad. Dwa entènasyonal se toujou yon fasad pou enpoze e korije lè pli peti. Pa gon bagay ki rele dwa entènasyonal vre. Pa gon bagay, paske gen nòm entènasyonal ki opere e fonksyone anba lalwa de chak, paske chak peyi genyen sa nou rele yon konstitisyon ke pa gen pèsonn dwa ki siparse de konstitisyon sa yo. Sa vle di se la dwa entènasyonal se jis yon fwaz Se tou nòmal, kou ke gran peyi bezwen, la pral di w respekte dwa. Men kou se gran peyi, dwa sa pa egziste paske li konnen konstitisyon an, pa gen yon lwa ki sipase konstitisyon lan. Pa gen yon lwa ki sipase yon konstitisyon, yon lwa de yon, yon òganizasyon, yon gwoup ki sipase konstitisyon yon peyi. Kounye la, Ou pa konn wè, gen bagay ki, ou konn mete yon moun yon kote, nan sitiyasyon ou bezwen yon bagay lan men, kote epi l di w, e men pran, paske moun nan fè yon desizyon antre viv, e lese ale. Sa vle di la, Venezuela vin twouve l nan yon fenèt, kote ke li vle pou l bay tout, ou te mèt te di, w ap bay tout bagay, kounye a la, yè m ap gade yon chat,

Li pa sa w wè a, ni sa w tande. Sa w wè a, sa w tande a se pwodui, se pwodui final la. An diplomasi, 99 pou san diplomasi fèt dèyè pòt. Diplomasi sa w wè nan televizyon ki vini an, se yon minit li ye. Li pa menm yon pou san nan la diplomasi. Doulou Joseph fè n di yon bagay la, men sa Poutine pa t ka fè. Ikrèn nan. Putin pat janm gen entansyon, si w ta kontinye w pa tap pale la. Putin pat janm gen entansyon pou ni pran ni kraze Ikrèn. Putin jis vle make sure Ikrèn pa gen yon lame. Ikrèn se yon peyi ki an fayit paske yon gè ki dirab li an pwofi de peyi ki pi gran. Ou konprann? So, le dwa entènasyonal se pou lekòl. Se bagay yo moutre w nan inivèsite pou ou di ke ou te etidye. Lè w etidye entènasyonal, dwa entènasyonal, relasyon, dimlomasi, premye se apre pale w de dwa entènasyonal. On bagay ki n'existe pa. Ok? Kounye la, Gen yon dilema avèk sikonstans sa ki pral. Venezyela gen yon gouvènman ki fonksyonèl, gen yon vis, yon vis prezidan, gen yon sistèm jiridik, e gen yon la vwa di pèp. La kounya la, pou moun kap sivim, se m te di dam ki tap pouse tèt li avè Doraldo a, li te gen pou l disparèt menm jan Doraldo te vini. Moun kap siv mwen nou wè, mwen menm. M toujou kòrèk. M toujou kòrèk. Ou pa wè sa Prezidan Trump di, dam sa a li menm, li p ap ka vin pran sa a ankò. Ou konprann? Sa vle di, nou menm ki se yon pakèt moun ki nayiv, nou pran tout sa lemonn Ap bay nou kòm nòm. Tankou mwen, mwen wè bon egzanp de mank edikasyon. Mwen wè moun ki edike ap pale de la sivilizasyon, Ayiti nou dwe sivilize. Le mo sivilizasyon se yon tèm ki pi rasis nan mond lan. Tout moun yo tiye nan mond lan, tout moun yo peyi yo mache pran, yo pran paske yo di moun sa yo pat sivilize. Tout krim legliz fè, legiz fèl anba pretèks de pote la sivilizasyon global. M wè moun ki edike, swadizan edike de no jou, kap pale de Ayiti bezwen sivilizasyon, Ayiti bezwen dis, Ayiti bezwen dat, sivilizasyon, sivilizasyon. Sa vle di la, gon pakèt bagay ou wè fòw konpwann. Le pase, lesklavaj pa janm aboli, pa janm fini, lesklavaj just transfòme. Konya la yo vin fè w volontè ou wap pa aplike pou job 6 dola pa è. Wap travay 12 èd tan pa jou, ou fè 20 an ap travay, ou pa menm ka gen 500 dola an kote. Sa se lesklavaj. Men se lesklavaj modèn. E administre. Lontan yo te konn fòse w pou vin travay gratis yo ba w manje. Jodi an la, yo pa fòse w, w ap goumen, w ap, maryaj ou ap kraze, ou pa gen tan pou pitit ou. Ou pa gen tan pou fanmi ou, ou pa ka mennen timoun ou lekòl pou w al travay paske bòs la peye chèk la pi enpòtan pou ou. Sa se lesklavaj. Se la m di w gon pakèt bagay ou wè nan mond lan, si w pa ka absòbe pou chita pou analize, w ap toujou viktim de sistèm nan. Le monde entier se dirige par des voleurs, des gangs, men kounye a la fò w chache pou konnen. Ki pozisyon ou vle jwe nan mond sa? Paske ou pa dwe, tout moun nou menm nou nayiv, nou kwe tout moun se bon moun nan mond lan, jis paske yo gen pouvwa, pa vle di yo bon moun. Jis paske yon moun nan pouvwa li gen lotorite, pa vle di li diy. Politik se lajan e la fos. Tout sa ou wè kap pase nan mond lan la, ap rive tout gè ou wè kap fèt se pou kontwòl. Se pou kontwòl. Paske si moun ki bilyonè ou pa ka gen bilyon san la mas, san la kontribisyon de la mas. Moun ki milyonè pa ka genyen lajan san ke yo pa p vann yon bagay pou achte. Ki moun ki gen mwens ki envèsti plis, se mas la. Jou mas la vle deside pou l di li pa p achte, li pa p vann, pa gen milyonè, pa gen bilyonè ankò. Tout moun ap egal ego. La kounye a la, lesklavaj modèn, yo fè w mete tèt ou nan lesklavaj, ou mete timoun ou nan lesklavaj, vi epi yo di w retrete a 65 an. 65 an lè w fini ou pa ka moute yon bisiklèt, se lè sa kounye a la, malgre sa, avè lenflasyon, ti lajan ou te travay la, li pa menm ka peye kay pou dòmi, kounye a ou oblije al pran yon lòt ti djòb ankò. Sa vle di, si w toujou di esklavaj aboli, se 3 sèl peyi nan Lamerik la ki aboli esklavaj? Ayiti 1804, Chili 1823, El Salvador 1825. An 1865, Etazini fè sa nou rele la emansipasyon. Li, li di esklavaj ilegal, men li pa aboli l antyèman. Ok? Non, gon moun ki, Rony Presmy, eske w panse Kiba avèk Kolonbi pa ka, non, ni Kiba ni Kolonbi pa ka, Kolonbi, Etazini pa ka fè sa. M ba w garanti. Paske, gen anpil bagay 2012, kote te gen anpil lòt opozan. Kolonbi trè konplèks. Fò m ta fè yon live sou sa, pou m pale w de konpleksite de gouvènman Kolonbi. Jan yo fòme. Li diferans de Chavista. Gouvènman. But e m prale fò m kite nou e ap m ap Washington men se sa ke mwen menm mwen te vle mwen te vle bay nou paske m vle nou konprann sa nou wè k ap pase nan mond lan li pa yon bagay ki Ki jis konsa, televizyon se nan se nan movie sèlman tout bagay parèt byen bèl. Ou konprann? So, m pa vle ke pou nou pou nou pou nou ap envèsti emosyonèlman. Dayè yo bezwen w envèsti emosyonèlman. Nan nan nan tout sa ap fè, m vle w fokis. Ok? M ale, n ap pale. Nasyonzini, bèbè! Ki? Di m kiyès ki la pou ranfòse lwa entènasyonal? Li pa egziste. N ap dakò avè m? Men, an kontèks, li se yon bousòl. An reyalite, li pa egziste. Ok? M ale.